Si w pral fè yon bagay, fò w gen moun, men moun nan pa sifisan. Fò w gen materyèl, ekipman, e fò w gen moun ki kab itilize materyèl e ekipman sa yo. Mwen menm materyèl e ekipman mwen konnen ki ta endispansab pou fè fas a pwoblèm sa a ann Ayiti, m poko janm tande yo pale de yo. E si m ta tande yo pale de yo nan lari tou, Mwen ta oblije pran sa yo di a pou yon bagay ki pa serye. Tankou kisa kolonèl? Paske materyèl e ekipman ke w itilize an matyè doperasyon, se pa bagay w ap plede pale de yo. Poukisa? Moun k ap fè zam, k ap fè materyèl e ekipman militè, a chak materyèl ofansif ke yo kreye, yo kreye tou yon materyèl defansif. Sela vle di ke si yo kreye yon blendaj, yon tank, menm kote a yo kreye yon zam ki kab kreve tank lan. Sela vle di ke si w gen tank lan, fò moun ou pral atake a pa konnen tank ou genyen an, ki kalite tank li ye, paske menm kote ou defini karakteristik zam nan, moun k ap fè zam yo menm, yo fè yon zam ki kab pèse blendaj tank sa. Donk se sa k fè se yon seri de bagay yo pa pale an matyè de sekirite. Ou pa janm di ki materyèl ou genyen. Ki ekipman ou genyen, ni ki kantite moun ke w genyen kòm twoup. Paske dèke moun ki anfas ou a konnen l, ou ba l enfòmasyon pou l kab miltipliye pa l la pa twa. Paske la règ de lofansiv an matyè doperasyon se en pou twa. Sa vle di ke si m konnen ou gen twa sòlda, mwen oblije atake w avèk nèf sòlda. Se yon règ pwopòsyonèl li ye. Si ou gen mil òm, mwen oblije atake w avèk twa mil òm. Oubyen, mwen pral chèche yon materyèl e ekipman ki siperyè a materyèl e ekipman ke m konnen w ap itilize yo, k ap kab retabli la pwopòsyonèl de 1 pou 3. E pwopòsyonèl 1 pou 3 a, moun k ap atake 3 kont 1 an, fò li genyen anviwon 2 tyè de materyèl pèsonèl lap atake a an rezèv. Pa egzanp bagay ou tande tout tan yap di w yal mennen operasyon epi yap rele pou ranfò, se yon blag, sa vle di se yon bagay ki pat planifye paske ranfò a fèt pou l tou fè pati de efektif kap atake yo. Li fèt pou l tou la. Si gen yon pwoblèm, pa egzanp, yon twoup pa kab al mennen yon atak epi pou l gen moun blese, epi se rele y ap rele ranfò pou vin pran moun blese yo. Paske nan prensip atak la, fò w tou genyen tout materyèl e ekipman ki kab pèmèt ou fè fas a tout pwoblèm ki rive nan atak la. Se poutèt sa k fè, bagay sa yo yo pa janm pale de yo piblikman. Si w tande yon moun pale de li piblikman, se yon moun ki pa konnen metye a, li pa konnen sa l ap fè. Lò Colo, ou sot touche yon pwen la ki vrèman enpòtan e se sou sa efektivman nou t ap vini. Nou remake, sè dènye tan, chak gen operasyon lapolis la al mennen nan fyèf yon gwoup gang, ou toujou tande swa bandi yo pran yon cha blende an ota, nan anbiskad, swa genyen 2 polisye ki blese, swa gen 3 polisye ki mouri. Sa pa gen lontan la genyen 3 polisye. Ou pa kab rele sa operasyon. Yon operasyon se yon desizyon ke w pran. Ok. E pou w pran desizyon, ou oblije analize moun ou pral pran aksyon kont li an, ki kantite moun, dabò ki bò l ye, donk n ap pale de espas jewografik la, ki pwoblèm ki gen nan espas jewografik la. ki kantite moun li genyen, ki jan moun yo òganize, ki zam yo genyen, ki ekipman yo genyen e ki entansyon yo genyen. Donk ou pa kab al monte operasyon, w al fè operasyon epi pandan w ap fè operasyon w tonbe nan anbiskad. Sa vle di ke se pa yon operasyon, sa vle di ke w pa t etidye teren an. E ase souvan, mwen menm sa ke m kwè, Paske mwen pa la lè desizyon ap pran. Gen dwa gen de pwoblèm. Epi tankou lapolis, tanperaman lapolis, lè l tande gen yon pwoblèm yon kote, li kouri, l al kote e pwoblèm nan ye a pou l eseye rezoud li. Sa pa rele operasyon. Sa rele yon entèvansyon ki pa t prepare e ki gen dwa debouche sou nenpòt ki bagay. Donk, lè w tande yo di w, Yo te nan blende, blende a te kwoke, blende a te tonbe nan twou a, se pa operasyon. Paske nan operasyon sa pa kab rive. E menm si nan operasyon sa ta rive, yo ta gen yon blende ki ta tonbe nan twou, fòk menm kote blende a tonbe nan twou a gen yon lòt blende ki te tou la ki monte paske ou pa kab monte ann operasyon avèk yon ekipman. Se kankou ou pa kab monte nan operasyon epi pou w di pandan yon operasyon katouch ou fini. Si katouch ou fini, se menm kote wap di lojistik la, apwovizyonman. Sela vle di ke minisyon sa yo te tou la, yo vin ranplase, sipòte minisyon ki defayan yo. Donk se yon metye li, gen jan pou yo fè li. Se menm jan, pou yon medsen rantre nan yon sal operasyon pou l al opere yon moun, se pa li menm a de ki rantre avèk moun nan nan sal operasyon an. Gen yon moun kap netwaye sal la, kap aseptize sal la, gen yon moun ki gen plato nan men l. Gon moun lèl mande yon bistouri gon moun ki pou lonjel bali se pa li menm sèlman kap opere sèl se yon bagay ki prepare donk bagay ase souvan nou tande kap rive yo yo rive paske se pa yon operasyon se kab yon bagay brid sou kou e te gon machin lapolis te tèl kote li tande gon pwoblèm yon kote epil kouri al pote sekou epil tonbe nan pwoblèm men si yo di se operasyon se pa operasyon. Men nou remake otorite polisyè yo lè yo ap pale lè yo soti yon nòt yo toujou di lò d'une operasyon mene pa tèl inite tèl inite men sa ki te pase sa ki pase eske kounye a se otorite polisyè yo ki fayi a misyon yo oubyen yo konn sa ki fèt la men yo di yon lòt bagay oubyen se eske se paske se moun yo ki pa nan plas yo tou paske n pa anpil fwa se sa yo di Mwen menm m ap di w gen yon mo yo repete souvan ki rele operasyon Mwen di w yon operasyon se pa yon desizyon bridsoukou. Se yon desizyon ki analize moun ou pral aji kont li a. Se menm jan pa egzanp lè w tande yo di w dcpj arete yon nèg ki yon bandi ki t ap travèse fwontyè a pou l t al an Repiblik Dominikèn. Men moun sa w tande dcpj di w li arete a. Li gen menm 3, 4 mwa l ap swiv li, l ap chèche enfòmasyon sou li, l ap fè travay de polis ki pèmèt yo rive a konklizyon sa. Se menm bagay pou operasyon. Yon operasyon se pou bagay ou leve w al fè yon maten konsa. Se yon bagay ke w prepare e prepare la mande 1. Ou rekeyi enfòmasyon. Yon enfòmasyon pa yon ransèyman. Paske yon enfòmasyon vin ransèyman se lè w trete l. Sa trete l la vle di ou verifye l. An n di pa egzanp, yo ta di yo pral mennen yon atak e e Leyogàn pou demantle yon twoup bandi ki refijye yo Leyogàn. Men, ou pa kab di ou rive Leyogàn ou pa jwenn yo. Epi ou te monte operasyon. Paske anvan ou monte operasyon an. fò w verifye enfòmasyon an, lè w fin verifye enfòmasyon an l tounen ransèyman e se sou ransèyman sa yo ou pran desizyon. Nou wè yo, nou wè rezilta yo pa bon, men èske nou konnen ki sa k fè rezilta yo pa bon? Èske nou konnen tout jesyon Direktè Jeneral Frantz Elbé fè, Ki rapò li fè otorite siperyè yo pou jistifye de bagay ki mal pase, pou ki sa yo mal pase, ki sa l te manke, ki sa l pa t genyen, ki sa li te fè ki mal pase e pou ki sa yo mal pase. Paske ou gen dwa chanje li pou mete yon lòt direktè jeneral, si kondisyon de baz yo pa reyini ou kontinye gen menm rezilta yo. Donk mwen mwen kwè sa se de pwoblèm ki lye a rapò entèn leta ki kab eksplike poukisa la a nou pat gen siksè, poukisa la a se te yon echèk kwizan e kisa k te fè la a nou te gen yon reyisit. Donk se yo menm ki kab evalye e se apati de evalyasyon sa a yo kapab pran de nouvèl desizyon. Men se ki è sèten sè ke popilasyon li menm l ap tann rezilta Li bouke pran pawòl. Alò kolonèl pandan tout sa yo ministè defans ki mande ministè defans ki mande gran katye jeneral lame dayiti pou mete lame an kondisyon de genyen PM Garry Conille ki ap pwone yon van bon ki ap pwone yon evantyèl preparasyon pou retabli sekirite nan tout peyi a. Men nou remake se pa de materyèl ke yo ke yo fè ke yo man ke yo ke yo deside achte pou bay lame pou bay pnh nou remake se tou
yo pap konte totalman sou fòs deyò yo sela vle di ke lap pran de mezi pou yo mobilize fòs entèn yo men nan lè w fin mobilize fòs entèn yo. Gen moun yo. Kounye an gen materyèl e ekipman ki adekwa pou sa w pral fè a. Si w mobilize w, se ke w gen entansyon al fè yon bagay.